Medam se mesye, bonswa, koman nou ye? Mespere nou tout anfom, paske e depi nou pa malad, Bondye ban nou sante, mpanse se pi gwo kado e Bondye ka fè nou. Jodi a nou pote yon lot video pou ou, e nou panse ke a travè la vi ou, Fò ou konnen kisa lafwa kapab fè e nan lavi yon kretyen. Fòm di w lafwa se yon yon fèm asirans ke tout kretyen ta dwe genyen tout kretyen ta dwe posede, e menm moun ki pa kretyen ta sipoze gen lafwa, pase lafwa se kwe nan yon bagay ke ou kwe, e yon bagay ke ou kwe la dan, ou panse ke gen yon bagay ki ka rive, gen yon bagay ki pa ka rive, sa ve di lè lè l konsa, ou son lafwa, men moun koulè kretyen menm, E la fwa nou gen nan Bondye sa vle di li e sirpase tout lòt bagay. E gen bagay ki pi gwo pase sa. Gen bagay ki pi gwo pase gen bagay ki te ka rive ou ka defèt li. E gen bagay itou ki enposib ou ka fè yo fèt a travè la fwa ke ou gen nan Bondye. Avan nou prezante ou e mesaj sou la fwa. E nap pwofite remèsyew ou menm ki abòne avèk chanèl nou an, ou menm tou ki gade videyo nou yo, ou menm ki toujou kite yon like pou nou, toujou kite yon ti kòmantè pou nou, nou diw mèsi. San ou menm e chanèl la patap egziste. Konprann? San ou menm chanèl la patap kapab avanse. Donk nou santi se yon fyète pou nou paske ou avèk nou e ou ede nou avanse avèk chanèl la. Donk n ap tou pwofite di w sa, ou se motè chanèl la. Sa vle di e san ou menm, yon machin ki san motè pa ka fè yon pa. Donk se sa k fè nou vini la pou nou remèsye w. E tout moun ki abòne avèk chanèl la. E sa k poko abòne yo tou, m panse e ou kapab toujou abòne avèk nou paske nou pa gen bagay ki dwòl ke nou pale e. e sou chanèl la e sa nou pale sou chanèl la se e tipi tipikman levanjil e apre sa defwa nou kapab fè kèk ti komantè e pa rapò avèk sa ki ap pase sitou nan peyi nou defwa e otorite ou konn beze kèk ti konsèy tou pou ou kapab be e konnen ki jan pou ou mennen pèp ayisyen an paske normalman tout valè nou finale Donk se sa ki fè nou genyen objektif chanèl la. E lòt bagay n ap di ankò, e gen moun, gen kèk moun nou ta vle remèsye, e tankou frè Wouje nou remèsye ou, frè Gari nou remèsye ou, tankou frè Jinyò, Bazlè, e tout e staff JB Promo a nou remèsye ou paske ou te toujou akonpanye nou. Jis pou nou kapab rive fè travay la, e travay la ta kapab e jiska prezan travay la kapab e la, e nou panse nou merite yon remèsiman. Donk e jodi a nou pral pale ou de la fwa. La fwa ki sa ki, kòman ou kapab e e grandi la fwa ou, Lòske ou ou santi gen de bagay ki vin sou wout ou, dèfwa eprèv lavi a konn parèt sou wout ou, e ou pa konnen ki sa pou ou fè, men ou ava panse avèk yon moun ki te sibi yon bagay dan lavi. Ou va panse yon moun ki te sibi yon bagay nan labib, imedyatman ou panse avèk moun sa ou di bon eske moun sa pat pase plis pasem. Pase gen de non bagay ou ye, li son ti bagay piti ke li. Men gen de bagay ou wè ki te rive yon moun, ou wè se ou wè son bagay ki gwo net, men moun nan te soti ladan. Jodi a tou li menm sak fè gen de pwoblèm nou twouve nou ladan. Nou pa sòti ladann se parseke nou manke lafwa, lafwa nou pa grandi vre, spirityèlman lafwa nou pa grandi, lafwa nou pov, se sak fè nou pa kapab sòti nan kèk pwoblèm ke nap afwonte jounen jodia. Nan Danyèl chapitre 3 e vèsè 14 e nou wè te gen 3 mesye ki se Chadrak, Mechak e Abednego. Mesye sa yo te gen yon lafwa ekstraòdinè. Mesye sa yo, yo te e ap sèvi avèk wa Nebigadnesa. Nebigadnesa te se yon wa ki te vrèman se yon moun, se yon wa ki tap, nou konnen e son moun ki tap sèvi dyab, son moun ki tap fè anpil bagay pou satan, donk e fè e estati pou moun kapab adore, e li pat vreman konnen Bondye, son moun ki te inyore Bondye, Men nou konnen, li te gen twa sèvitè, e nou ka di menm kat sèvitè, paske Danyèl se te youn nan moun ki t ap sèvi avèk wa sa a tou. Donk, nou raple nou, Danyèl te twouve l nan sikonstans, li te bon zanmi wa, Lòske Dànyèl te vin bon zanmi wa, e wa a te gen yon pakèt moun ki t ap sèvi avè l, si moun sa yo se te vrèman ajan Dyab yo te ye, moun sa yo se pa moun ki te vrèman aksepte Jezi, se te moun ki t ap sèvi Satan. Donk, moun sa yo se yo menm ki vrèman ki te bay wa a plis ankourajman pou l kapab fè sa l ap fè yo, e moun sa yo te tou prè pou yo e adore zidòl, adore sous dlo, adore e pye bwa, e youn nan bagay Bondye pa renmen ditou, ditou, ditou, paske e nan Egzòd, Jezi Kris di li se yon Dye ki jalou, li pa dakò moun pran glwa li pou bay yon lòt e moun oubyen yon lòm sou latè, oubyen pye bwa, oubyen sous dlo, Bon Jezi Kris di se sèl li menm ki Bondye e se sèl li menm ki mèt e senyè se li menm sèlman ki merite glwa pa gen lòt ankò. Donk jodi a se sa ki fè nou vini pou nou kapab di ou e ki demonstraksyon lafwa gen ladan l. Ebyen e mè frè je sè e lafwa se ti n fèm asirans lafwa se yon bagay ke ou kwe ladan l yon bagay ke ou kwe e yon bagay ke yo kwè tankou e Chadrak, Mechak, Abednego e yo te e lage nan peyi kote wa Nebikadneza t ap dirije e nèg sa yo t ap bay anpil sèvis men nèg sa yo te toujou e gen Bondye pa yo a, Bondye ki Bondye a, Bondye ki mèt ki se e ki me ki ki mete souf de vi anndan nou an, se Bondye sa ki te Bondye nèg sa yo, nèg sa yo te amize yo se adore Bondye, priye Bondye e bay Bondye tan yo e lapriyè epi yo te konn jwenn e pwisans tou e levanjil la te trè efikas e pou mesye sa yo. E lòske mesye sa yo te an misyon, y ap sèvi peyi a, e ou konnen, ajan dyab yo yo menm, yo te ale kote wa a, yo di wa a, mesye sa yo, yo pa janm flechi devan stati ke wa Nebikadneza te fè pou yo kapab adore. Donk, e lè yo e wa jwenn nouvèl sa a, wa te fache, wa te move, wa te, wa pa t kontan ditou, epi wa te voye rele mesye yo. Wa te voye rele mesye yo, sa vle di, lè wa rele, voye rele mesye yo, wa poze nèg yo yon kesyon, li di nèg yo, èske se vre nou pa janm vle mete ajenou devan stati lò ke m fè a? Nèg yo te di non yo pa gen dwa sèvi, yo pa gen dwa mete ajenou devan yon stati, yo gen Bondye yo, se Bondye Jezi Kris de Nazarèt ki nan syèl la, se sèlman Bondye yo konnen yo kapab mete chapo ba devan Bondye sa, apre sa pa gen okenn lòt Bondye sou latè. Enben, se sa k fè jodi a, n ap di w sa, gen de sitiyasyon ke ou twouve w, Gen de, gen de, gen de, gen de pozisyon ke ou twouve ou, bagay yo pap fasil, yo pap dous. Men, fò ou toujou konnen ou gen yon Bondye ki pap lage ou, ou gen yon Bondye k ap toujou avè ou, menm e nan tonbo. Sa vle di, e, depi ou fidèl avèk Bondye, lafwa ou Ou gon lafa ki kwit nan Bondye, Jezi Kris prè pou l foure men nan dife pou ou. Sa vle di nèg sa yo, Jezi Kris pa t pè pou te fè anyen pou yo, paske nèg yo te gen bon konfyans nan Jezi Kris, e sa ki fè nèg yo te gon konviksyon, e nèg yo te kanpe pou yo t ap diskite avèk wa, pou yo di wa, nou p ap. mete ajenou devan stati lò ke ou fè a. E lòske wa a te di, li pral sonnen twonpèt li, li pral fè mizik, epi pou nèg yo adore stati a, yon premye fwa, yon dezyèm fwa, yon twazyèm fwa, nèg yo di, non mon wa, nou pa p mete ajenou devan stati lò a. Sa vle di ke lè nèg yo te e aksepte pou yo sèvi Bondye, yo te gen yon kontra avèk Bondye, yo te gen yon pawòl avèk Bondye, yo te gen yon tèt a tèt avèk Bondye, lòske Bondye te di yo l ap avè yo nan bon tan, nan move tan. Jodi a depi w aksepte Jezi Kris kòm sovè pèsonèl ou, li di w yon bagay, li di w ke l ap avè w nan bon tan, nan move tan. Eben, lè nan bon tan yo, Jezi Kris la, nan move tan yo, Jezi Kris la, yon grenn bagay ou bezwen, se fè Jezi Kris konfyans, lè ou fè Jezi Kris konfyans, Jezi Kris toujou la pou l ede ou, pou l kapab sove ou, pou l nan nenpòt sitiyasyon, nan nenpòt difikilte ou twouve ou, Jezi Kris ap toujou la pou l foure men pran ou. Lòske mesye yo yo pa aksepte mete ajenou devan estati lò a ke wa a te fè a, ebyen kisa wa a di? Wa a pase mesye pa l yo lòd, li di yo pou yo chofe founèz la sèt fwa de pli pou l kapab jete mesye yo nan founèz dife a. Ebyen sa rive ke jodi a moun jodi an ou panse ki bò kote w la, ou panse se menm kòlèg de travay ou, ou panse se frè, se sè, ou panse se yon moun ki ka defann ou, ebyen se moun, menm moun sa yo kap taye zèb anba pye w pou yo jete w. Ebyen mesye sa yo, yo te santi se yon jwa pou yo, yo te santi se te yon plèzi pou yo, pou yo t al chofe founèz la sèt fwa de pli pou yo kapab lage Chadrak, Mechak e Abèdnego nan founèz la. Lòske yo lage, yo fin chofe founèz la, epi yo rale mesye yo pou yo jete yo nan founèz dife a, ebyen Jezi Kris ki anwo nan syèl la pa t menm voye zanj pou te vin desann nan founèz la, Jezi Kris te desann an pèsòn anndan founèz la pou l te kapab vin delivre mesye yo. Lòske mesye yo twouve yo anndan founèz la, Apre yon bon tan, wa voye mesye yo al gade èske mesye sa yo, èske Bondye te vin delivre yo. E nèg yo te gentan fè deklarasyon yo, yo di menm lè Jezi Kris y ap sèvi a, Bondye y ap sèvi a, pa ta vin delivre yo, men yo pa p mete ajenou devan stati ke wa te fè a. Ebyen lè yal kirye pou yo wè e si mesye yo anndan an, lè yo voye je yo yo wè se 4 moun ki anndan founèz dife a. E lòske yo wè sa, yal di wa a. Yal di wa a se 4 moun yo yo wè. Yo mande, lè yo mande eske se pa 3 moun yo te jete, yo di wi. Men kounya yo wè se 4 moun ki anndan e e founèz la. Ebyen ki sa k pase? Jezi Kris te gen tan la. Depi lè y ap fè plan pou mesye yo, Jezi Kris te gen tan anndan dife a. E lè yo mete, wa bay lòd pou mete mesye sa yo deyò nan founèz dife a, ebyen menm moun ki pou te avanse e pou pran mesye sa yo, Tout te brile, chalè, vapè dife a te bat yo, epi yo te krankrannen yo, yo te tiye, dife a te tiye yo. Epi nèg yo te sòti sen e sof, san pwoblèm, san difikilte. E sa k fè jodi a, n ap di w sa, gen de kote w twouve w, Jezi Kris la avè w. Men se fè Jezi Kris konfyans, fè Jezi Kris zanmi w. Èske w la? Gen de bagay ke wap andire jodi an, se fè Jezi Kris zanmi ou, fè Jezi Kris, fè, fè kòlèg ou avèk Jezi Kris, fè zanmi avè l, fè l, fè de li yon nonm ki pap lage ou, yon papa. Sa vle di, jodi an, atravè ou menm, Gen anpil moun ki kapab vin jwenn Jezi Kris. Paske lè wa, lè wa te gade, li wè mesye yo sòti nan dife a, san ke yo pat gen yon branch cheve nan tèt yo brile, eben wa te desann a jenou, li te di se Bondye, mesye sa yo ki vreman Bondye. A travè mesye sa yo, wa repanti. A travè mesye sa yo, ou a jwenn lavi. E ou a pral bay lòd pou tout moun peyi a adore Bondye mesye sa yo ki se Jezi Kris de Nazarèt. Enben jodi an, ou menm ki twouve w nan sitiyasyon difisil, ke wap travèse, fè Jezi Kris konfyans, fè Jezi Kris konfyans, e avèk konfyans ke ou gen nan Jezi Kris la, lap retire ou ke nan kèlkeswa sitiyasyon ke ou retwouve ou jodi a. Lap delivre ou, lap libere ou, nan kèlkeswa pwoblèm ke wap andire. Se menm jan Daniel, Danyèl te kon te twouve l nan gwo pwoblèm avèk wa a. Paske yo pa t janm vle pou Danyèl lapriyè Bondye. Men Danyèl a chak midi, Danyèl te toujou ouvè fenèt li pou l ap lapriyè Bondye. Danyèl pa t janm pran presyon. E yo monte yon konplo kont Danyèl. Yo moute yon konplo kont Daniel. Sak fem jodia se pou atann depi wap sevi Bondye gen konplo kap moute kont ou, gen bagay ki pap vin dous pou ou. Men se koman wap reyaji, koman wap konpote ou nan jan de sitiyasyon sa yo ke ou ka trouve ou yo. Daniel lapriye chak jou. Daniel pat janm vle manmen menm manje manje wa. Daniel se te yon bon zanmi li te ye pou wa. Daniel lè yo bay ou Daniel manje, Daniel pa janm manje, Daniel manje fèy, Daniel manje legim. Bon manje ap kwit pou wa, Daniel pat janm manje yo. E Daniel te toujou men gwosè. Pase Daniel manje bagay ke Bondye. fòtifye, bagay ki gen anpil vitamin, e, e, Danyèl te nan yon misyon, Danyèl te gen yon misyon byen detèmine, e nèg yo, nèg yo, nèg yo fon jan pou yo pyeje Danyèl, paske Danyèl se te bon zanmi wa, nèg yo fon jan pou yo pyeje Danyèl, E nèg yo ekri yon lèt, yo pote l bay wa a, yo di wa a, kèlkeswa moun yo ta jwenn k ap priye yon lòt bondye, se pou yo pran moun sa a, pou yo lage l nan fòs lyon an. E nèg yo konnen plan yap moute a yo pap moute l pou lòt moun se pou Daniel yap moute l paske Daniel te toujou lapriyè Daniel pat janm sispann lapriyè malgre tout gwo bagay ki tap pase Daniel te toujou lapriyè Daniel te toujou kwè nan Bondye l E sa k fè jodi an, ou pa sipoze gen yon bout lafwa nan Bondye, ou sipoze gen tout lafwa ou nèt nan Bondye, paske Bondye pa gen anyen l pa ka fè, pa gen anyen ki enposib a Dye. E sèlman fè l konfyans, ryen nèt enposib. Se sèlman fè l konfyans, epi w ap wè grandè Bondye, w ap wè pouvwa Bondye. Sa vle di la fwa, lè ou gen la fwa nan ou, pa gen anyen ki ka rive san ke ou menm ou pat dakò. Pase konfyans ke ou gen nan Bondye a, se yon bagay ekstraòdinè, ki pa gen anyen ke ou mande Bondye ou pa ka jwenn ni. Sa vle di jodi a si w wè w ap soufri, se paske w manke lafwa. Malgre sitiyasyon ke w ap viv, malgre sitiyasyon w ap andire, si w te gen lafwa, ou t ap reti, ou t ap soti nan sitiyasyon ke w ye. Vwala ke nèg yo ap veye Danyèl. Nèg yo ap veye Daniel e Daniel konnen ki sa k rezève e Daniel toujou lapriyè paske Daniel konnen avèk Dye ryen nèt enposib. Ebyen sak vin pase, nèg yo vin dekouvri Daniel kap lapriyè. E nèg yo ale, y ale kote wa a. Yo di wa a, eske w pat siyen yon dekrè pou se sèlman ou menm pou moun pou moun yo lapriyè. Men Daniel ap lapriyè yon lòt dye. E malgre tout konpasyon wa te gen pou Danyèl, men wa te siyen yon dekrè. Te kon lwa ki te siyen. Sa vle di, Danyèl pral sibi dekrè wa te siyen an. Ebyen, eh Daniel, yo pral ramase Daniel, yo pral chetel nan mitan lyon yo, E yo fè konnen, avan ke yo jete Danyèl nan mitan lyon yo, yo fè lyon yo fè plizyè jou san manje. Sa vle di pou lyon yo ka grangou, depi anlè pou yo tout dechifre Danyèl. Ebe sak pral pase, lyon yo pat kapab fè Daniel anyen. Lyon yo te adore Daniel. Lyon yo te tap niche Daniel. Lyon yo te sèvi zorye pou Daniel te kouche pandan sware a. E lè yo leve maten yo jwenn Daniel nan mitan lyon yo. Menm yon ti grafouyen. Daniel pat gen. Sa vle di se la, se la pwisans levanjil. Se, se, sa se pouvwa levanjil. Jodi a, nou, nou pa, nou, nou pa gen la fwa, nou manke la fwa. Avèk la fwa, ou ka pèse miraj. Nou manke la fwa. E yo dia se fè Bondye konfyans. Fè Bondye konfyans wap benefisye yon pakèt bagay. E depi ou gen lafwa, pa gen anyen ki ka rive ou si Bondye pa bay lòd. Pase dèfwa Bondye konn bay lòd pou retire ou nan yon etap pou travèse ou nan lòt etap. Men defwa nou pa konn sa non. Defwa nou bliye pou nou di tout glwa se pou Bondye. Si w gen anpil lafwa, ou kapab di sa. E lafwa w ap sove w. Lafwa w ap voye w nan paradi. Men fò w gen lafwa, fò w kwè nan Bondye, fò w konnen Bondye pa gen anyen li pa ka fè. Fò konnen, pa gen anyen ki enposib pou Bondye ditou. Kèlkeswa sa ki t parèt kòm kòm chaj pou ou, Bondye menm ka mete l atè nan yon minit, nan yon segond. Se sak fè map di w sa. Ou menm ki gen chans pou wè ti videyo sa, pa neglije aksepte Jezi kòm sovè w. Ou menm ki deja fè sa, n ap mande w pou ranmase fòs ou avèk kouraj ou. Mete lafwa w nan Bondye, menm jan avèk Batime. Batime tande Jezi Kris ap pase, e li rele Jezi, li di, Pitit David la, gen pitye pou mwen. Li di, Pitit David la, gen pitye pou mwen. E Jezi Kris, pa rapò a lafwa Batime, li geri Batime. E Batime te wè. Batime ki pase anpil tan avèg. E pandan Jezi Kris ta pase nan zòn nan, Li sèlman rele Jezi Kris e l kwè ke Jezi Kris ka fè l wè. E Jezi Kris fè l wè. Kisa Jezi Kris pa ka fè jodi a? Se menm Jezi Kris la ki la, li pa chanje. E jodi a ou gen devwa pou kwè nan Bondye. Kwè nan Bondye. Kwè nan Labib. Pa chanje. Paske Jezi Kris pa janm chanje. E si w fè sa, ou va gen yon plas nan syèl la. Ke Bondye beni w, ke Bondye gade w.